Mysterio jodi a ou jwe yon match kote ou pase desizif e sou dezyèm gòl Cosmopolite la ki pèmèt Cosmopolite genyen Tanpèt 2 gòl a 1 kisa sa vle di pou ou jodi a? Bon avre di m salye m salye fanatik m salye tizè foutbòl yo e ou menm jounalis tou kap fè yon bon travay remèsye God la pou tout sa l fè pou nou nan yon peyi konsa wè foutbòl ap jwe m te ka di se yon plezi se yon distraksyon pou moun yo se yon anti strès. E sa vle di anpil bagay pou mwen koz sezon pase m te fò m te fò tounen a tanpèt e sa pat vrèman yon reyisit m te ka di e retounen m nan koswovolit se te se te pi bon chwa k te genyen e a vrè di se paske koswovolit pat jwe chanpyona a tou e m ka di se ekip mwen se ekip kòm si m fòme ladann e m grandi ladann se yon pwojè se pwojè pa m son son grand choz pou mwen ke jodi a m reyisi m pa ka di m reyisi non e m reyisi match sa a. ki mete nou nan tèt klasman pwovizwaman e nou bat tanpèt li a. E jodi a ou genyen avèk manyè e jodi a anpil moun t ap tann Charles Mysterieux Baudelaire dans les buts jodi a li pase desizif kòman ou kapab eksplike moun k ap gade w yo avèk nan rejis ke ou t ap jwe a e nan pozisyon ou t ap jwe a ki pèmèt ou delivre Yon pas desizif. Eksplike kòman ou te santi w pandan se tan ou te jwenn balon, ou te ka tire dirèk, ou fè chwa de pas la. Bon, a vrè di, se travay a lantrènman. Kotch la ba nou yon taktik, nou dwe respekte l. Si w ap swiv match la byen, w ap wè m pa janm gen balon an fasil. M rete m jwe sou liy. Se pou m ka jwenn 1 kont 1 yo pi fasil. Men nan match la m te ka di m fè apeprè 30, 40 minit m pa janm ka touche balon an. Chak balon m jwenn se yon sifas de reparasyon an oubyen yon sote. Defansè m yo sote li, m jwenn li, m nan ti difikilte pou m jwenn li. Se konsa koka travay lè nou pa gen balon pou m pase kòm yon menè, kòm yon 10. Men lè nou gen, m dwe ret sou liy nan. Li te di m konsa pou m jwe. Vrèmanvre li di m li mèt son sèl aksyon m jwenn pou m konkretize. Se le vwala e a la dènyè minit nou jwenn li epi. Retou Wolf, retou Wolf andedan ekip Kosmopolit la, èske m kapab di Charles Mysterieux bokou plis alèz nan chwa taktik yo? Bon, a vrè di, sou kapasite kotch la m pap doute, se son gran kotch li ye pou mwen, e youn nan meyè kotch ki kotche m, e chwa taktik li yo bon, gen plizyè tou, sa se sa nou te aplike pa rapò avèk ekip n ap jwe, chak ekip n ap jwe pa jwe menm jan. Yo defann yon lòt fason, yo atake yon lòt fason, nou gen yon chwa taktik pou chak ekip. E jodi a se te pou tanpèt. E lavni ap di nou kiyès yo. Next match, ki kote n ap ye? Next match mwen kwè n ap nan gran nò. E nou gen 3 match nan gran nò. E Real ap resevwa nou, ASC ap resevwa nou e Wanament pou n kouwone le tou. E pi pou n konn si n ap fè pami 4 moun k ap jwe play off yo. Yon mesaj pou fanatik. Misterio e fanatik Cosmopolite ki pral gade entèvyou sa nan moman an. Bon, m di, m di mèsi a tout moun, mèsi a tout fanatik Tizè Foutbòl, ki ke se swa k ap fè pou Baltimò, e lè Tizè, lè, lè, lè, lè, les affamés du foot, e m di yon gran remèsiman, kenbe la pa lage, e menm lè peyi a s on peyi ki difisil nan moman an, e foutbòl se yon anti-stress, se lajwa, e m di moun yo kontinye, kontinye.